Sa gen kèk tan n ap pale de Camire, antrepriz finerè, pi gwo mòg ki genyen nan komin nan ki apèn louvri pòt li lendi ki sot pase a la. Camire, antrepriz finerè, bon ann di ap gen plizyè biwo, yon biwo anfas Mirabel la epi nouvo biwo sa a ke yo fèk louvri pòt li a ki tou kole kole ak rantre mache Dabòn nan.

pou m pa di prèske pa genyen, sèvis asirans. Donk, nou konn toujou tande yo di lè moun yo, ey, Sveldo! On nèg ki gen fanm 14 fevriye a la papa, ou gen dwa pa bay chokola ou. Chachou Chanaika gentan di nou sa wi. E vre? Ou bay, ou bay.
Ann bwè ti chokola nou pito, e e ti kafe nou pito. Ou bay yon ti kafe alèz wi papa. Ou pa wè, ou alèz wi la. E pou koze,
Ok e e Madam Adeline kontan papa Wi e se yon sèvis mòg yo prèske pa gen isit e n ap wè nan peyi etranje se youn nan bagay moun aksantye sou li se dosye e e asirans desè paske se pa lè w mouri se fanmi ki pou pral kase tèt ou konprann e anmwey pa gen lajan sezi se lòt bò donk fòk ou asire Camire antrepriz finerè gen sèvis sa anndan l. Madam Adeline e maten an nou trè kontan resevwa ou pou fè n pou n fon ti pale e nan non Camire antrepriz finerè bonjour fon ti vin jwenn mikwo a plis bonjour. Bonjour Sony Jan ou sot di l lan, mwen se Adeline Joseph. Se mwen menm ki responsab kominikasyon dan antrepriz Kamirey lan. Ok.
E m wè pandan inogirasyon an m te gen chans wè ou nan mikwo Arius, se sa? Wi. Ok, good.
Kòman sa ye? Kòman inogirasyon an te ye? Bon, Jan nou te jan nou te espere l t ap ye a kòmsi nou te gen yon pakèt envite ki pa t ki pa t avèk nou paske ou konnen yo te di pawòl grèv lan Wi wi wi grèv wi jeneral lan men kan mèm vwala men kan mèm nou te satisfè. Se ki è sèten lansman an fèt inogirasyon an fèt wi ok ok E Camire antrepriz finerè nou konnen lè w pale de mòg gen anpil moun ki mete yo la kòm demachè Genyen moun nan fanmi tou ki toujou se yo menm ki rele mòg avan pou vin pran mò a. Mwen toujou di moun ki rele, men fòk moun nan se fanmi mò a byen antandi. Moun ki rele vin pran mò a li menm mò a gon redevans anvè li. Kòman ka Mireille antrepriz finerè jere sa? Ok. E anndan ka Mireille, nou gen yon bidjè pou demachè yo jan w di l lan. Si moun ki rele mò a, premye mò l bay la, l ap genyen 2 mil dola, kach. Si l pa vle leve li, l ap kite l. Lè l rive sou 3 mò, l ap genyen 50 mil goud, ki se 10 mil dola. Si tout fwa l vle. Talè, talè, talè, talè.
Sa vle di si l pran, si l vle leve 2 mil dola l, li leve l? L ap leve l, vwala.
Men.

asirans de vi. Devi a. Antre 20 de, antre 20 a 22 mars, l ap ouvri pòt li. Ladann n ap genyen plizyè lopital. Se sa k fè tou, n ap gen, n ap bezwen dè ajan ki pou travay pou nou. Moun sa yo yo menm, chak, yo, chak fwa yo bay yon kantite moun, yo vin asire yon kantite moun, y ap genyen di pou san. Di pou san, di pou san sa a, y ap, yo p ap ba yo l tousuit non. Y ap kite l. Y ap kite l epi y ap ba yo yon chèk chak mwa. Se kòmsi w ap travay avèk Camiri. W ap leve li apre yon mwa. W ap fè kontwòl. Paske ladan li nou genyen twa kategori dasirans. Sa se pou asirans mò a. E kounye a men pou vi a se diferan. Nan 3 kategori sa yo, m pa konnen èske m kapab di l kounye a, si w gen lòt kesyon. M, non, fè yon ti reprann pou mwen paske m manke sezi sa. Ou manke sezi sa, ok. Fè yon ti reprann pou mwen. Nan ka Mireille entre, Antrepriz, nou genyen 3 kategori de desè, asirans de desè. Ok. Nou gen endividyèl, nou gen, nou gen sa ki gen 2 moun ladann nan epi nou gen pou tout, tout une famille. Ok.
Ok. Ladan yo, kounye a nou, nou, mwen di w konsa ke antre 20 a 22 mas, nou pral genyen yon, yon lòt ki se, ki se asirans de vi, n ap gen plizyè lopital ladan l. Sa vle di, nou pa sèlman wè mò a, nou wè maladi yo tou. Si moun nan te asire nan ka Mireille, li malad, Nap peye tout frè lopital la pou li. Bon nou pa kitel poul mouri. Oh non!
Se yon fason pou nou moutrew nou menm nou vin fè sa yo potko janm konn fè. Se pa sèlman mò a ki enterese nou men vil tou enterese nou. Se sak fè nou diferan. Nou se mòg.
Vwala se sa sa se diferans lan. Paske se mò yo ki vrèman sant dentèrè nou. E jodi a nou chwazi antre nan kesyon Maladi sa se m panse se yon inisyativ. Ok ok. Kounye a pou m pou m pi klè pou moun yo. Kankou mwen menm la si m vle asire. Si m vle si m vle rantre nan sèvis asirans desè a. Kòman sa ap ye? Ok.
Nou gen yon asirans endividyèl pou sèlman mil goud pa mwa. Chak mwa m ap bay mil goud?
Mil goud. Ok.
Ok.
Jan m te di l lan se kòm si se sou kanè ou fè depo ou mete kòb ou. Paske ou pral gen yon delè w ap kapab fè prè nan menm kòb sa a w ap bay chak mwa a. Oh nan kòb map bay chak mwa gonw lè map kapab. Ya apre 6 mwa wap kapab fè prè sou li. Ok ok sa vle di nan 6 mwa la kounya m bay 1200 dola e pa sa? Ya. Kounya konbyen kòb map ka prete apre 6 mwa? 15 pousan.
15 pousan wap ka prete nan kòb ou a? Oh oh.
Sa se pou endividyèl la ki se 1000 goud. Ok. Nou gen yon dòbèl pipo ou kapab wè dòbèl se 2, 2 pèsòn. Wap bay 1500 goud pa mwa epi opsyon sa li ofri pwoteksyon pwolonje pou 2 moun. 2 moun janm te dil lan. Apre sa nou gen yon Family Care ki pou 2 mil goud pa mwa. Kategori sa a asire sekirite maksimòm pou tout yon fanmi. Pou tout yon fanmi.
Ya. Ok, bon, m panse moun yo edifye. Men kounye a, ann fè yon ti pale de asirans de vi a. Asirans de vi an, jan m te di l lan, se apati antre 20 a 22 mas l ap disponib. Ok.
Sè sir ke PDG a ap la. Ok, na gentan pale de sa apre. Na gentan pale de sa. Men kanmenm m ba yon ti apèsi. Ok, de li.
Ok, trè byen. Mentnan m sonje te gon lè m t ap pale a pdg a, li te di m ke gen si yon moun asire nan mòg la, e moun nan malad, n ap bay premye swen an, swa voye machin al pran moun nan, ba nou yon ti detay. Wi. Si moun nan malad, epi fanmi an rele, nou gen machin nou ki disponib, Pou nou gen chofè nou la ki akonpanye nou. E vye frè pam, e vye frè pam.
Dawens, e vye frè pam wi anfom. Telefòn li ap toujou disponib. L ap toujou disponib an ka ou yo ta bezwen l epi pou l al pran maladi sa a pou l mennen l lopital. Men pi devan ou pral konprann ke si moun nan nan asirans nou pral genyen antre 20 a 22 mas lan, moun sa a pa pral peye yon goud. Ditou, paske n ap gen lopital ki rantre ladan l. Men pou kounya a, si moun nan malad, n ap ba li premye swen. Kounya a, si moun nan malad, n ap ba l premye swen? Premye swen, wi.
Pandan. Depi l asire. Ok, depi l asire.
Wi. Ok, se gwo koze.
E, m konn tande gen moun k ap plenyen, di mòg yo fè, antèman chè. Èske nou gen yon baz apati de tèl pri antèman yo stat? Ok.
Se nan lide sa a Orlando li menm te vini avèk kesyon mòg lan. Se paske moun yo fanmi fanmi mò yo, moun yo konn fin mouri, y ap plenyen paske yo pa wè posiblite, yo pa yo pa wè mwayen vre pou y al fè antèman sa a. Epi Orlando ki vrèman sansib, li chèche yon staf ki konpetan, epi li di konsa ke li pral ede moun yo. Se sa k fè, nan asirans lan m sot di pou ou an, de desè a wap wè ladan li moun sa li gen sil mouri li te gentan asire li gen yon rediksyon 30 pousan sa ka men gon bagay tou wi moun nan konn fèk kòmanse yo pote yon moun ki 3 ka mò jan yo konn di la kòmsi son moun ki malad anpil ki mal epi nan premye mwa li asire a ou tande l mouri la pral gon antant ant mòg la avèk. fanmi an. Ok ok ok ok trè byen trè byen donk lesansyèl la on moun se pa tann ou tonbe an defayans se just al enskri nan asirans desè a epi chak mwa ou just al bay mil goud la donk konsa tou ou gendwa di donk olye wal nan chak mwa ou gendwa pase la ou peye pou on 5 mwa ou ban on 5000 goud ou peye e lè sa wap gen on kanè pa vre? Ou gon kanè ou peye ki mansyone ki di ke ou peye pou. Wi, wap gon fich pou sa tou wap ranpli li. Si tout fwa ou ta ou ta deside retire kò ou, lè sa wap gen yon lèt ki ekri, date, ki gen sinyati paske lè wap vin asire a, wap gen 2 temwen, wap gen temwen, wap gen wap gen moun ou asire a plis ou menm ki vin asire moun nan, wap gen non tout bagay. Si tout fwa ou ta vle retire kò ou, lè sa wap ekri yon yon lèt. Yon lèt ki gen dat, yon lèt ki gen tout bagay ladan li epi w ap voye l a enstitisyon an. Aprè tan, y ap fin analize l epi y ap remèt ou kòb ou. Repran sa pou mwen, repran sa pou mwen. Ok.
Si ou vini asire yon moun.
An n pale pou tèt mwen. Mwen menm, mwen ok, mwen menm mwen asire, mwen asire tèt mwen. Ok. Sony asire tèt li. Sony vin deside pa rete. Men Sony te gentan bay kòb. Wi.
Epi li di l pap rete ankò. Lè sa a, w ap ekri yon lèt. Yon lèt date, ki gen tout bagay, paske lè w te vini an, ou te bay NIF ou, tou sa, w ap refè l ankò. Epi, w ap voye l nan enstitisyon an, y ap etidye ka a, epi y ap ban w yon delè pou yo remèt ou kòb. Pou yo remèt ou kòb. Ok, ok. E, yon lòt kesyon de Dawilzo, k ap swiv nou anba live la. Misye di, e, pou Paske li bezwen plis presizyon an se ki a tra avèk asirans de vi a. A pati de ki tranch daj? Eske se dè la nesans moun nan kapab kòmanse nan asirans de vi a? E a pati de ki lè egzakteman? M poko kapab reponn li paske m pa gen vrèman tout enfòmasyon sa yo. Ebyen ok.
Dalzo ret branche, w ap jwenn enfòmasyon. Wi, l ap jwenn li. Trè byen, trè byen. Trè byen. Mentnan, moun ki asire a. Pa egzanp, m asire nan mòg la la a, epi m vin tonbe mouri, kòman e pwosesis yo pral ye pou antèman m? Pou antèman w.
Nou genyen yon, w ap nan twa kategori yo, m pa konnen si se, sa depan de san ke w te pran. Pa bliye nou genyen youn ki se demi. Endividyèl. Ya, egzakteman. Endividyèl la, ok. Endividyèl.
Ou menm sèlman. Lè sa yo pral gade kantite kantite kòb ke yo te gentan bay lan. Ou te gentan bay lan. Epi sou sou sou li wap gen wap gen yon yon rediksyon 15 pousan. Ok, nan pri antèman an? Nan pri antèman.
Ok, ok. Ok. Bon gen paran tou. Talè m sonje m te gen grann mwen ki te mouri, epi li te asire lè sa nan nan. Ben. Konsa m pa sonje non l. Senteyèz? Ok. Men, papa m te rantre Ayiti, li te vle plis. Li pa t vle kòmsi sa. Se te Vila Senterèz, se sa? Egzakteman.
Li te vle plis. Kounye a, nou menm, nou te al chèche avantaj lan. Tout moun ap chèche avantaj pa yo. Men li menm, li te vle plis. Nan plis li te vle a, li te di ke li te bezwen yon antèman premye klas. Ou konprann? E sa nou menm sa se te nou menm ki te antann nou avèk mòg lan. Sa ka rive tou ou menm si fanmi ou, pa egzanp Sony te gentan asire, li te gentan gen yon pri, li gen 15 pousan sou antèman l, epi paran an vle plis. Lè sa ap toujou gen yon ti chita pale. Ok. Pi a lontan. E talè, Speldo,

lè li te asosye avèk Jewova, ki te Jeoka. Ok.
E pou jan m santi w alèz la wi, nan bagay yo wi. Men yon lòt pètinant kesyon konsènan ti rale w sot fè sou yon moun ki te deja asire e ki di tèt li, bon, ki antre nan asirans lan epi ki di tèt li, bon, e mwen menm m pa anvi rete ankò. m ap ekri enstitisyon an pou m fè l part de desizyon sa a, epi enstitisyon an li menm pral gen, tankou jan w te eksplike sa a, li gen yon delè l ap trete sa epi pou l remèt kòb la. Èske kòb sa a ke moun nan te deja peye nan asirans lan, èske enstitisyon an pa gen yon pousantaj ke l ap retire ladan l? Non.

M kwè ke nan package asirans lan gen plizyè plan. Genyen endividyèl, genyen double pipo epi gen. Family care. Ok family care.
Eske se pou tout plan yo oubyen family care la enkli?

Wap wè sitou lè moun yo paka rantre moun yo mande fòk gen live pou pou wi ou wè kounya depi yon tèman fèt pa gen live ladann li manke yon chalè
eske moun antèman nap fè yo se antrepriz la kap tou okipel de live oubyen se fanmi mò a kap kap okipel de live li.

Yes e moun yo paka rantre nan peyi a epi ou gade yo paka asiste e funeray la donk se nòmal moun nan jwenn live la poul gade ou konprann wè wè poum montre moun yo tèlman sa gen enpòtans se pa paske se nan domèn nan m ye non oubyen m ta toujou renmen jwenn ti djòb sa yo non ou konn wè gen moun nan ki mouri yo pa rantre akò a moun yo fè. Yo fon vèy ayiti. Wi ayiti wi.
Yo konn fè yo konn moun yo konn chita ayiti tou nan lè antèman an tout moun abiye kòrèkteman kòmsi se nan antèman yo epi yo chita nan lakou a kòmsi yap swiv asistan antèman e gwo koze m di nou la ou wè vèy senbolik wi ou wè ou wè menm ou wè lè antèman an live la ou konn sa moun yo konn fè Se reyini yo reyini yo an famiy wi, yo chita wi, epi yo tou voye live la sou yon gran ekran, epi tout moun chita pou yap asiste ap gad antèman an. Mezanmi sa map di a gen enpòtans, yon bon, li gen yon grann enpòtans wi.
Pa konprann lè nou wè live ap fèt nan antèman yo, se yon bagay konsa konsa l ye non. Li vle di yon pakèt bagay pou fanmi mò an. Ki pa ka vini, ki pa ka deplase. Yeah, li vle di yon pakèt bagay pou fanmi an. Wap wè wè moun yo. Wèwèwè moun yo, lè w wè kòmsi w wè live la ap fèt la gen fanmi yo, se pa kòmsi chak moun ret lakay yo non moun yo ap gade gade live la non. Yo regwoupe yo on kote, tout moun chita byen abiye kòmsi se nou antèman yo, e pa kòmsi tout moun atizèl san pat sa pat non, moun yo achte kostim yo byen bèl rad yo, tout moun chita. Epi yo pran live la yo voye l sou on gran oh on gwo ekran, epi tout moun chita y ap gade antèman an, sa k ap relanm e sa k ap tonbe kriz, se gwo koze wi. Se gwo koze. Donk m santi la depi yon moun mouri la se kami antrepriz ki fè antèman w mò sa nan paradi dwat pa gen lanfè.
Mò sa pa ka regrèt. Non ou pap ka regrèt. Men ki tip de sèkèy nou gen la pou le moman an? Oh pou sèkèy lan nap pale sou sa aprè. Ok ok ok.
M konn tande gen sèkèy ze. Paske nou poko gen ki disponib non men yap travay sou yo. Ok m Sa konn pa vle di pou otan si gon moun ki mouri jodi an la nou pap gen sèkèy. Wi wi nou gen kote poun pran yo. Wè. Yeah ok m konn tande gen sèkèy ze gon yon sèkèy mwen wè li li fèt an vit wap gade mò anndan l. Anndan wi. Yeah ou gade e pa kòmsi tèt mò a non Spell tout kòn mò a nèt ou wè l ki Nan tout entegralite.
wi ou wè ki kouche anndan sèkèy li. Wap gad mò pa gen afè kòmsi nan ekspozisyon ou pral dekouvri sèkèy pou moun gade mò no. Mò a byen konfòtableman enstale dan son sèkèy epi wap gade l yeah men menm pa vle afè boule a mpa renmen boule a menn moun wè kòman boule an anmèdan anmwey mwen mpa renmen boule mò a kò a mpa renmen boule a menm depim mouri moun pa boulem dayè la e sou plas la pou antèm pou pou pou vèy mwen antèman m fèt la mpa nan afè boule mò a mpa nan bagay sa menm menm menm Epi m paka fin mouri pou machin pral pote m. Plen jenn gason bay, menm jenn Eyy! Apa m poko janm wè fanm ap pot sèkèy? Humm mwen m wè sa wi. Ou wè sa?
Mwen m poko wè l non. Dènyè fwa mwen gen mwen gen yon fanmi yon pwòch mwen ki se moun legliz, li te fè pati de yon gwoup de dam, se dam yo sèlman ki pote sèkèy la. Ki pote sèkèy. E se Jan ou wè mesye yo konn ap danse avèk sèkèy la, yo danse avèl konsa. Wi, mwen konn danse a sèkèy papa. Moun pa danse avèm monchè.
Wi, gen mò konn. E vre?
M wè sa deja wi. Yo di m nan simityè Leyogàn nan la papa. Nèg yo depi wè yo vini yo vòlè mwen sèkèy yo, pwanyè yo. Wi, pwanyè yo chè.
Nèg yo gen moun menm ki pou al vòlè pwanyè nan sèkèy. Dèfwa ou konn panse mò nan sèkèy epi mò yo prann yo lage l anba janl tonbe l tonbe yo pran sèkèy la al vann e gwo koze e sèl bon kami ranyon to priz. Yo konn yo gon bagay yo konn fè wi ekskize wi yo konn kraze yon pati ladan li pou yo pa prann yo yo yo prann yo bal yo. Yo gentan fè yon fason yo andomaje l. Yo andomaje l. Yo andomaje l. Otomatikman l andomaje bon sa. Yo pap bezwen l ankò.
Pase nèg yo pran l lan yo pral revann li. Wi. Donk sil tou andomaje, kòman pral fè achetel nan menw? Mwen konnen yap fè sa. Mwen menm papa nan simityè lakay mwen papa depi moun pral antere la nou fè nwit ap veye moun manchèt baton tout bagay depi ou vini nou touye w nou tou antere w a mò a wi Mò a pa al pou kòl non. Non monchè enjenyè a kontan. Bon madam Adeline e. Sak pase la gen ti kesyon n pa poze gen bagay ou ta renmen fè limyè sou yo. M santi nou di tout bagay. Ok.
Si gen kèk kesyon m pa konnen men m santi kòmsi nou di lesansyèl. Non, m te blezwen konnen avan nou fini la si gen bagay ou te vle elabore sou yo ke nou pa t gen chans. Ok, sa sèlman sa sèlman m te kapab di se. Ou pa t ap pale pou kòb frè mizisyen yo ebyen pa gen youn k ap pote w. Timaco. Timaco. Lè men lèm pale konsa. Mwen men chante map pale konsa m konnen li pa fè anpil nèg byen. M ta tonbe bip m wi jodia la. Ou se premye nèg kap vin jwe nan antèn mwen. Mezanmi.
Ou konprann men sam pa vle a pa tann lèm mouri an sèlman mesye.
Pandan m vivan fò mizisyen yo gen kouray pou di a bann si nap pral jwe pou Sonyèl nou pa bezwen banm frè. Fòm fon ti kòb tou mesye. Wi. Fòm fon ti kòb tou. Nou menm nou fè ti pati pa nou an. M renmen love m ka ba nou m ba nou love. Bon apa te gon ti moman la wap fè ti tèt rèd avèm. Pandan wap fè ti tèt rèd avèm konbyen fwa m kwaze w ap byen jwe m pa vin baw love la. M pa gen enterè sa ou pa konprann. Sim konte ti mako li ennemi avèm wi. M vole pi wo pase l. Ti Marco wèm lap la lap kenbe tèt li byen di. Menm mwen tap byen jwe mèt la fòm gen kouraj lè map pale poum di ti Marco tap byen jwe e ou byen jwe vre. Ti Marco alèz kounya. Wi kounya oh li wèm lap jete kleren mwen wi anba non pandan setan map di n sa ou wè nan repetisyon ane a ou wè nan repetisyon sim tap bay yon bann premye nan repetisyon se nouvèl de jèn mtap bay li. Bwaz, Si m t ap ba yon bann premye, nan sa m wè yo, byen antandu, nan tout sa k mal nan repetisyon yo, si m t ap ba yon bann premye nouvèl dè jèn m t ap bay li. Ou wè si m t ap ba yon grenn mizisyen premye tou e Ti Mako m t ap bay li. Ti Mako kèlkeswa kote l al fè yon gig li chanje bann nan konplètman. Ou wè depi w wè Ti Mako fè yon kout bariton bim la tout moun vire je pou ap gade l. Men m pa di l pou m voye w monte. M bay verite a. Ou konprann se verite a, men fòw gen kouraj tou siw te deyò tou menm jan avèk Staffan yon lè m di Bwaz m paka konprann Staffan non Bwaz mwen depi tann dat m wè misye deyò la wi ou pran yon nou vin la n pale de sa pandan nap pale Staffan di wi li bay rezon an e manti m te fè sou Staffan m pa gen enterè pou m fè manti sou li ok brèf Madam Adeline m swete ke bagay yo byen mache pou Mog la paske toutan l pi byen mache pou Mog la lap pi bon pou mwen tou paske si map fè pwomosyon pou li. Donk toutan gen kòb map jwenn plis kòb bay yo ap pi byen mache donk m swete moun yo mouri tou aah men men bon si m fè mòg ok nou pap fè ipokrizi men men men m wont trè byen madan matlit m pata renmen se nan kan m nan pou ki gen lamò a e dawens si pa gen moun mouri Eske mòg la ap jwenn moun? Nan men pòt li pral fèmen.
E mòg nou fè se pa diri nou vann. Si se diri li pap bon pou ou tou mèt la kòman ou pral touche. Se pa diri nou vann. Si se diri nou vann. Nou ta pral mande pou nou gen diri la pou nou vann moun diri men se mò nou bezwen nan mòg la. Mezanmi chak moun nou genyen ki mouri pran nimewo pran nimewo anba live la nou wè nimewo ap pase la rele K Mireille entreprise funéraire vin pran mò a. E otomatikman ou rele, y ap vin pran mò a. E nou tande avantaj yo. Donk, bagay yo gen yon jan yo fèt. Si w tou vle leve ti dimil goud la, se ou menm. Men si mwen menm m t ap kite l pou m pran pou m pran pou m pran senkant mil goud la apre twa mò. Ou konprann? Epi fè bagay yo konsa. Dèfwa si w santi moun nan prèske mouri. Apre senk lan menm se sa nèt.
Si w gen moun nan wèl paske m ri nèt tou peze kou li. Madam Adeline se te yon plezi pou n te resevwa w maten an nan non Camire Entreprise Funéraire. Nou swete lè lòt sèvis yo disponib w ava pase la ankò pou nou fè yon ti pale nan non mòg la. Dakò, mèsi Sony. Plezi lan pataje. Pa gen pwoblèm. Dakò. Ok, Dawens nou salye ou, mennen madam nan ale pou nou, pa ba l chòk.